Bel ide. Fok m desann mal gade bay sa a via kisa l fèt wi. Se ide m te vle itilize a bagay anba l la sanble itilize yon lot bagay yo menm. Sak pase anba wa Carlo soti.

M konnen w gentan benyen. Kiyès ki ap mete dlo sa a? Brandi? An e benyen ladan anvan. Kot Brandi? M konnen nan al nan pisin. Kot papa w? Pisin nan fèmen? Ok. Mwen gen m realize men yo devanm la m pa wè sa. Chita avèk papal avèk Wendy. Al nan pisin. Mwen dlo a bay, mwen konnen m pral benyen nan dlo. Gade, Wendy pral nan dlo anvan mwen, m gentan prepare m a tout sexiness mwen. M gentan prepare m pou m al benyen nan pisin. Yo di m ke pisin nan, se pa pisin non, m ta al benyen nan jacuzzi, paske mwen menm al nan pisin, tande jacuzzi a.

2 novanm 2020 Chak lendi yo fèmen, yo gen lè se lendi yo fè preparasyon, wè jan yo prepare. Sa map di nan di menm lè pa gen pandemik, fò nou ta wè kèk grenn moun kanmenm k ap enjoy. Pase gen moun nan vil la, nan kominote a, men malerezman yo fèmen. Yo fèmen Nan pou pou demen Mwen ta prale demen nan pisin yo Mwen pa tal nan pisin tou non Se mesye dam yo ki ta pral nan pisin al enjoy Mwen menm San moun ki renmen rete lakay mwen Sèl bagay mwen renmen se ti danse m nan bal bay sa yo bon Menm bal menm preske a koz de pandemic la m pa preske ale nan bal ankò Mwen pa preske ale non m pa ale menm pa gen bal Kounya bay yo koumanse vle ouvri nan etazini men malgre tout yo ouvri m pa kwè m prale fòk ta gen yon bon jan bal pou ta mete m deyò yon bon gwoup mwen renmen nan tan sa nan pandemi lan menm lè m wè bagay yo ap ouvri e menm lè m ta ale m pa pral chita pami moun paske m gen rezon pèsonèl pa m rezon pèsonèl pa m. Konprann se bay fo jere yo. Men nèg yo bale tout pwopriyete yo. Bale pwopriyete yo, yo voye anndan lak la. Ou ka wè tè yo toujou. Gen lè se de tanzantan yo vacuum li, yo retire tout tè yo anndan pase. Demen maten y ap bale a yo. Men ou wè tè yo, ou wè tè yo anba dlo a. Pousyè bagay sab yo ki tonbe anba dlo a ou ka wè yo. Men m panse ka pran yon nonm de tan, ka pran yon nonm de tan gen yon nan gen yon nan yon machin ki filtre dlo a. Retire kòm si ki vacuum tè a. Sa m panse m pa konnen non. Ki vacuum tè a. Pa sèlman bwose bwose tè a ki vacuum tè a pou retire tè a anndan lak la paske si w kite tè sa a anndan lak la sa ap fè lak la nwa. M pa pou renmen koulè ble sa ankò. M pa pale de ble fonse nou wè a non. M ap pale yon ti ble pal. Ou konprann dlo a ba yon dlo ble pal. Anyway Mwen timoun mwen yo ki la ansanm avèm Djeri pral benyen Bon m gentan vin prepare Jacuzzi m pou m tal benyen m te gen reyinyon m tal nan reyinyon an m tal fè kòl la an remote remote meeting nan Microsoft Team ki pa menm fèt menm pase m moute ladan moun yo ki pa ki te sipoze la moun yo pat menm la menm so jistan m tap tann pou m fini reyinyon an bay sa yo m ta pral benyen m fin prepare m fin klin jacuzzi a kounye a tifi m nan di m li pral benyen nan jacuzzi m jwenn li ap mete dlo nan jacuzzi a so m ap tann li fin benyen pou m al benyen mwen menm mwen gen tout plezi m sa kounye a.

Carlos kap fè video m dil pou yal pran vant lan Men Carlos pran vant lan wi La bèl la bèl M ta renmen bati yon bagay konsa Ayiti Mta renmen non map batil men map wè map fèl bèl stad hein gwo lak bèl vil pou met kap pou gen kote li bisiklèt yo yeah bato akwatik yo yeah lak la hein non wap pale yeah yeah waf la waf yeah msispèk sa wi depi yèswa lèm wèl ou konnen yo 2 yo te ye. Yo te de, yo mete, yo te, yo devize yo, maten an, yo gen yon travay ak divize, yo retire sa, yo te de tou te, te ansanm, yo mete youn la, yo mete youn la. Ou anpwann? Yo mete, ou wè sa ou wè la a, sa a avèk sa a, se menm kote yo te ye. Yo redi yo, yo divize, cause yo float. Bel bagay, bel travay. Sa se pot. Hein?
Sa se meda cruz, sa se pa boca del rio non? Sa pa boca del rio? Non boca del rio l di l ye. Sa se meda cruz. Vera cruz ok.
Sa se pot, sa se la vil. La vil la ok. Boca del Rio se la. Men li di se Boca del Rio nou ye. Ou wè antèn la?
Kote antèn la?
Antèn antèn anba anba a? Aha jis anba a menm anba menm. Se sa ye Boca del Rio? Wi. Epi yo di nou Boca del Rio nou ye.
Veracruz, sa se Veracruz. Veracruz ok.
Aha.
Talè a kòm mwen sòsi mwen mande. Ou sot mande?
Aha. Yeah ok. Anmwe.

Ki sal nan veracruz men boca del rio gen bèl plaj so yo di boca del rio ke kalo li pi chè ok ok m konprann fè w wè sa yo fè tout peyi gen magouy pa yo yo kalo kote a pi chè yo di w se boca del rio ou ye
epi ou t pwè boca del rio men w pa boca del rio vre. Kounye a la men yo konnen si yo di Boca del Rio y ap ka lwe kay yo pli chè. Kounye a lè yo mete nan advètayzment lan nan onn lan yo di w se Boca del Rio ke w ye. Men se pa lè w mande moun lokal yo, moun lokal yo di w non Boca del Rio yon ti jan pi lwen. Si w gade bò la gen kèk antèn e pa twò lwen non men se la k vrèman Boca del Rio. Sa pre Boca del Rio tou wi men li pa vrèman.
Li pa vreman boca del rio. 30 minit. Yeah. 20, 30 minit ou gentan. Ak kote mwen menm bò isit la gen yon ti trafik tou. Wap ka rive boca del rio. Men bèl kote, bèl kote tou. Bèl kote. M byen kwè, m byen kwè menm bagay yo, ou konprann? Men. Lè w di Boca del Rio, kounye a w konnen, tout moun konnen, gen bèl plaj la, bèl sesi, bèl sela. Si yo di w Veracruz, Veracruz gen plaj tou wi, yo di w plaj Veracruz yo pa bèl pase sa, yo sal. Se yon zòn kòmsi Veracruz la, se yon zòn kòmsi komèsyal, you know, endistriyèl. Si w ap gade la, kote w ap gade anba, anba nèt yo, ou wè gwo bilding ke nou wè yo, se la k vrèman downtown Veracruz. Konprann? Se menm bagay la kòmsi w di pou moun kòmsi ki moun Janrabèl, kòmsi w di Janrabèl ou di Bodmè Janrabèl. Lè w di Bodmè Janrabèl ou san nenpòt kote w di Bodmè ou konn se bò lamè a w ye, ou konprann? So, pou moun nan ka vle bay yo pi chè, yo di w se bò lamè a w ap desann. Ou gen dwa bò lamè a men ou gen dwa rete nan Bodmè men ou pa vrèman anndan bò lamè a vre. Se sa konnen men fò yo di w ke se bò lamè a, vil la se bò lamè a w ye.

Ayayay Bel bagay Bel bagay Men sa m toujou ap di Pa gen anyen la ke mwen ki telman ekstraòdinè ke nou pa ka fè lakay Pa gen anyen la ke nou pa ka fè Wi l ap koute ti kòb L ap koute bon jan kòb Men nou gentan gen talan ase lakay pou nou fè bagay sa yo Ou konprann Se kòb la nap bezwen paske gen anpil pyès pou achte e kon wè fè sèten fè bagay ou konprann limyè ke nou pa pwodui yo nou menm Ayiti men m pa menm kwè yo pwodui yo isit tou Mexico se achte achte yo nan lòt peyi Ayiti ou depi ou gen kòb ou ka achte yo gen plizyè bagay la kon wè e bagay pak pou timoun yo jwe a m pa kwè se isit yo pwodui yo. Pwodwi nan lòt peyi ou achte yo ou transpòte yo vin avèk yo. E akote sa m pa gen anyen plis m wè la, pye pral, pye kokoye, pye mango. M pa wè pye mango non men an sipozisyon. M wè pye yon pakèt pye kokoye, pye palmis. Bagay sa yo nou pa gen, nou pa manke lakay. Lòt pye bwa nou pa manke bagay sa yo. Zèb, nan ap jwenn depi w bay, ou mete wouze tè a w ap jwenn zèb l ap grandi. Menm lè w ta enpòte enpe zèb. Gen lòt a enpòte, m pa menm kwè w bezwen enpòte l. Ou konprann? Men ti pye palmis, ti lòt ti pye bwa, sèl. Byen aranje, byen aliyen, ou konprann? That's called landscaping. Ou fè bon jan landscaping. Ti siman, gade byen, m ap, si nou gade la n ap wè yon demi sèk, kote de ti pye bwa ladan. Ou wè ki jan yo fè, yo fè, yo fè sèk la? Ann gade si m ka prente l ban nou pou nou wè. Ok, si w gade la, gade kote dwèt mwen ye a, la, n ap wè pye bra sa m ap di w la. Si w gade anba pye bra a, w ap wè yon demi sèk ke yo fè, ti desen. Se siman l ye, kote yo plante pye bra yo. Tout sa ba yon bèl aspè. Bèl aspè. Ou konprann? Tout pye bwa yo gade pye kokoye yo yo nan sèk yo wonbrann simare bò yo piko yap grandi epa epa la sèlman k fèl sa se youn yon kominote nan plizyè kominote k gen konsa dè milye de kominote konsa. Nan vil la. Ou konprann? Nan vil la. Si w pran pakèt kominote sa yo, konbyen milyon de dola ki depanse, de milya de dola ki depanse pou fè bagay sa a, ou pran l ou miltipliye l plizyè fwa, tout moun ap brase. Tout moun ap gen kòb nan men yo, ou konprann? Chak moun ap fè kòb nan nivo pa yo, ou konprann, nan nivo konesans, nan nivo depans pa yo, nan nivo envesman pa yo, ou konprann, men tout moun ap manje. Ou pa konn wè peyi nou menm, yo kite peyi nou an tenten. Bon, menm jan m pa kòmanse ak bagay sa ankò. M just enjoy view a. M pale twòp, yo di m pale twòp politik, men bagay yo fè m mal. M pale twòp tenten. Se pa tenten yo ye non, bon bagay m ap pale a men. Sometimes people don't wanna hear the truth. It's beautiful. Gade, gade, m pat wè sa yo non. Gade de wòch atè a. Nou pa wè yo, m pa konn si nou wè yo. Nan mitan pyebwa sa yo, de gwo wòch yo mete, m pa konn poukisa yo mete yo, men l vreman bèl aspè. Yeah babe.